Bonjou bonswa medam di mesye pa bliye sou chanel koze dyaspora se chanel sa kap pote tout bon jan enfòmasyon pou nou la mezanmi gon gwo gwo gwo gwo gwo bout nouvèl ki tonbe la mezanmi pa bliye nou konnen new look e djazz arly lariviere mezanmi kote ke nou konnen e li gen manadjè manadjè li ki se zagalo nan peyi dayiti e kap chèche kontra pou djazz la. Jounen jodia la e kote ke Nu Look tonbe nan move sitiyasyon la kote ke yap avili Atis sa ki se Arly Lariviere mezanmi kote ke ki nan gran difikilte kote ke foto l ap sikile sou tout rezo sosyal yo la mezanmi kote ke yo di konsa misye akize nan zafè kote ke li pral jwe pou Krisla nan Kafou e avèk nan Fontamara kote ke Se pwodiksyon ki se Iska pwodiksyon ki òganize bal sa kote ke Nu Look pral jwe pou chèf kidnaping pou baz Jenèf an fanmi e alye. Kote ke popilasyon an pat epanye alye larivyè yo kòmanse ap bime misye sou Facebook ak sou tout rezo sosyo la mezanmi. di Arly Laivière antanke yon gwo atis ki gen anpil la anpil anpil lajan e e poul viv e pou la pra pou li pral jwe avèk pou e krisla mezanmi krisla nou konnen ki se yon chèf gang e antanke nou konnen tout kidnaping kap fè nan peyi sa yo la ki tout kidnaping sa yo se e krisla e nèg pati jenèf iska yo kap fè gwo krim sa yo nan peyi a mezanmi. E jounen jodi a la e nou gen Nu look ki pral jwe pou yo pou yon chèf gang kote ke yo jwenn kòb sa se kòb yo kidnape ti malere ki ki pou nou wè nan Defra la kote yo kidnape yon machann e e e sosis e kap vann ti sosis poul voye timoun li lekòl lekòl ouvri la mezanmi yo oblije arete e yo kidnapel mezanmi yo mande 80 mil dola us e 80 mil dola ameriken mezanmi oh mezanmi nou mechan E m panse ke Arly Laivien pa konn anyen nan dosye sa daprè mwen menm, se menm Zagalo tou pa konn anyen nan dosye sa. Sak fè sa paske se yon lòt moun ki parèt ki te fè kontra avèk Zagalo. E tandiske kiyès kap fè bal la se Isca avèk se Chrisla kap fè bal la. Men yo voye yon lòt moun vin devan se lè flyer soti avèk tout spot la yo tande se Chris production. Kris prodiksyon sa ki mèt li se pou krisla bandi nèg je nèf yo e popilasyon la leve kanpe yo di nu look ap mache jwe pa bliye ke anivèsè isca mezanmi isca se enposib kite jwe kote ke nou konnen morvan john colem morvan nan bat bravo pou la jenès T avize tout moun mezanmi e artis yo patap mache jwe e pou kidnapè sa yo paske se lè yo pran kòb la yo mande 100 mil dola lè yo bay kòb la mezanmi lè yo bay bandi sa yo kòb la bandi yo pran djaz yo ale jwe lakay yo pou yo nan anivèsè anivèsè yo ki se fèt pèsonèl yo e m panse ke sa pa bèl ditou kote ke yon popilasyon kap soufri artis yo te dwe se yo men ki ta tou dwe ap pale pou yo pou ti Malere sa yo, men kounya se kob yo kidnape moun yo mezanmi. Se avel yal peye artis ayisyen yo pou yo ka vin jwe pou yo. E m panse ke sa sa sa sa pa bon ditou ditou ditou. E menm ke menm ke e e peyi a e menm ke lajan fè chyen danse. M panse lajan sa menm ke yon nèg ta chyen jan w te ka chyen, lajan Iska avek Krisla pa te ka fè w danse. E se sak pèmèt ke, e nou konnen e maestro a la maestro a pa ta pap viv an Ayiti, e maestro a kòmanse en fè deklarasyon l la, li fon deklarasyon kote ke m pral fè nou en tande li, e bagay yo chavire nan men New Look aktyèlman la, ki nan gwo difikilte, popilasyon di yo pa pral nan bal New Look ankò, Ariel Henry pa dwe fè sa, e e e e pa bliye ke mezanmi, New look se yon djaz popilè, li ka fè kontra nenpòt, li ka jwe pou nenpòt moun, men fòk se pa Talisca ki ta pou òganize bal sa, yon bandi k ap kidnape moun aktyèlman la, peyi Dayiti nan gwo difikilte kote ki ap kidnape tout ti malere nèt, yo menm kidnape yon machann fritay yè la mezanmi. Yo mande apreprè 200 mil dola ameriken. Kounye a la, èske yon nèg tankou Arly Larivière ka pèmèt ke pou l bral jwe pou chèf gang? Èske l te konnen? Non. Sa vle di, se menm nèg sa yo an Ayiti gen an pakèt moun, nèg sa yo asosye avèk an pakèt gwo gran nèg, Se lè flaye soti se lè spot soti se lè sa wap konnen se pou bandi iska ou bral jwe e kob kidnapè sa yo mezanmi pa bliye ke nèg sa yo gen kob nan men yo gen kob ameriken gen kob ayisyen nan men yo gen goud nan men yo mezanmi kob kob fè tenten nan men nèg sa yo nèg sa pran plezi yo yo ka pran nenpot atis pou al jwe lakay yo pou yo epi yo baw fos kob ou mande a yap bawol san fè pri Men fòk mwen bliye mez fòk mwen sonje sa mezanmi popilasyon ap soufri anba bandi sa yo fòk nou mete ansanm pou nou kou kouri kwape dèyè bandi e bandi sa yo nan peyi a e m panse ke si yon nèg ou atis pran prekosyon avèk bandi sa yo mezanmi e m panse ke e Aly Lariviere bal sa gen dwa pa fèt paske Aly pa prale e menm ke nou tande Zagalo ki se manadjè djaz la nan nan peyi Dayiti e. Pòt kase a kiyès kap potel se Nu look e Arly Lariviere se li menm ki maestro djazz li pa bliye abòne avèk chanèl koze dyaspora mezanmi koze dyaspora son chanèl kap pote tout bon jan enfòmasyon yo pa bliye abòne lak like paj koze dyaspora tou nou sou YouTube Instagram tout bagay abòne ak chanèl la se la wap jwenn tout enfòmasyon mezanmi pa bliye non pam se Tigaro Larian depi lakou brezil. E Bato Gloso, se yon plezi m te avèk nou sou chanèl sa. M mande, m priye nou an gras pou nou abòne avèk chanèl la, n ap pote, n ap jwenn tout enfòmasyon yo. Tchaw, n ap wè yon lòt videyo.